Salut e byenvini sou chanèl pa w la. Jodi a nou tounen avèk yon nouvo videyo kote ke nou vin moutre w kòman pou fè yon bèl logo sou telefòn ou. M panse ke kap enterese w e kap enpòtan pou ou. Ok, nap antre tou dwat. Pou moun kap mande m non aplikasyon an, aplikasyon an se Pixelab. Men ni se aplikasyon an sa, ok. Nan aplikasyon an se Pixelab, se li menm nou itilize pou nou fè logo nou. Ok nou bal fè yon bèl logo ansanm. Paske se pa tout moun ki gen laptop pou travay yon logo. Ok nou bale tou dwat, nap antre sou Pixelab la nou wèl, m espere ke nou byen wèl. Ok nap antre sou Pixelab. N ap peze li, n ap antre sou li. Lè nou rive sou li konsa, ok, nou wè ti bagay sa se e tèks pou w tape tèks ou, ok. Mwen m ap siprime l paske m pa ko bezwen l la. Mwen siprime l. Kounya m ap chanje fon an, ok. Ban m retounen pou n ka byen wè. M ap peze 2 ti kare sa yo la, epi mwen brale nan koulè, sa ki make color a, ok. Si l an fransè l ap make koulè. Epi m brale sou koulè a m ap mete li nan blan. An blan. Ok. Kounyela a kisa ke m ap fè. Mwen brale nan outi sa la. Epi m ap pran shapes. Ok. Lè m rive sou shapes. M ap pran. M ap pran. E map peze ti kare sa ankò epi map pran wonn nan ok la mwen gentan gen yon wonn blan ok map chanje koulè a mwen bwale nan yon ti koulè a la epi mwen mete li koulè sa m gen dwa mete li nwa m gen dwa mete li wouj sa pral depan de koulè ke mwen vle mete la ok m mete li koulè sa. Ok kounya kisa ke map fè ansanm avèk wonn sa map duplicate li ok mwen bwale la mwen bwale map peze copy ok epi map pran wonn sa map mete li an blan ok map mete wonn nan blan ok la ou wè mwen ta kòmanse gen fòm mwen an epi tou mwen fè yon ti redwi nan wonn nan ok fè yon ti redwi nan wonn nan konsa ok. Epi kisa ke mwen bal fè, mwen bal ale nan outil sa anlè a la, ok. Epi map peze sa, epi map seleksyone tou lè 2, epi tou map peze weld la, ok. Epi tou m peze ok. La a kounye la mwen gentan gen wonn nan tout sa tou seleksyone pou kòl. Kounye a kisa ke map fè, map pran yon lòt wonn ankò. Mwen pral nan shapes. Epi map chanje koulè a. Gen dwa ba li nwa pa egzanp. Epi m fè yon ti agrandi l. M peze V a. Epi tou m fè kopi sou li ankò. Epi mwen mete li la. Map chanje koulè sa. Map voye sa blan. Ok se senp pa gen anyen ki konplike ladan epi map fè yon ti fèmen li konsa sou li konsa ok fè yon ti fèmen li konsa epi kounya mwen bwale nan sa anlè a la epi mwen bwal soude li ok map peze sa epi tou mpeze 1 2 epi m sevre la. Epi tou m tounen. Ok. M pral seleksyone sa ansanm. Ok. Talè. M ap seleksyone sa ansanm. M ap peze wouti. M peze sa. Epi. M ap peze sa la. Epi tou m ap peze. M ap peze sa. Ok. M ap peze sa. Epi tou m fè wèlt. Epi m peze ok. La. Mwen gentan genyen. Tou lè 2 la. Tou lè 2 gentan. Byen seleksyone. Ok. M espere ke nou byen wè. Epi la, m gata gen yon sa ki konsa. Kounya ki sa ke m ap fè, m ap fè yon ti fèmen sa. M ap mete li la konsa. Ka fè yon ti agrandi li toujou. Ok. Fè yon ti fèmen la. M ap mete sa konsa la. Ok. Rete swiv. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la paske sa trè enpòtan. Map mete li konsa. Epi kisa ke map fè kounya? Map pran yon kare. Mwen ale nan chips la toujou map pran kare sa konsa. Epi map mete li sou sa konsa. Ok, map fè yon ti fèmen. La mwen gentan koupe li. Mete li sou li konsa. Ok. Epi kounya m ap pran outi tèks mwen an. M ap tape. Tigi. Non m ap mete li majiskil pito. M ap tape tigi. Konsa. Konsa. Epi m ap agrandi li. M ap agrandi li konsa. Epi m bwale nan font. Ok, m bwale nan font. Epi m ap pran font sa. Epi mwen peze li, mwen mete sa konsa. Ok. E pi, mwen, mwen chanje koule sa, mwen ka chanje koule etek sa, mwen mete li wouj, pa egzan. Mete li wouj, e pi, mwen ekri anko. En, gas, pi tou. Ok Epi tou m pran yon gas pito a mwen mete li la konsa. Mwen ba li yon koulè nwa. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la. Paske se sèl mwayen sa ou kapab ede m. Epi kounye a kisa ke mwen fè. M al nan outi sa ankò. M ap seleksyone tout ansanm. Pou m ka goupe tout. Epi tou m beze wèld la la. Epi tou m beze ok. Kounya la mwen genyen tout logo m nan ansanm. Epi la. Konsa. M panse ke ou te aprann ti video sa, ou te aprann de li. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la paske se sèl mwayen sa ou kapab ede nou. Se te ti grenn gaspito m panse ke nap kwaze. Kounye la kisa ke sèlman wap fè wap sèlman save li. Imaj ou a. Ok, siv. Epi kounye la, si m ta tounen, m al nan galeri telefòn mwen an. M ta al nan galeri telefòn mwen an la, men imaj mwen an, Tigi and Gaspito. M panse se te Tigi and Gaspito, n ap kwaze nan yon lòt videyo. Si w te renmen videyo a, like li, abòne, pataje.